Yon bèl kay ti moun. Nou mwen komanse devan an pou nou. Paske map fè travay m off jodi an. Map fè travay an menm tan map kou. Ok sa se pot lan. Lè wap vini fò fwape. Make sure you ou fwape ok. Paske lè ou pa fwape anfè w soti. Timoun, pa di anyen paske ou konnen m fè tout semèn nan m ap travay e jodi a mwen resi off. Mwen off demen tou. So, mwen pral fè manje. Wè fwa m, men kizin mwen, sa se kizin mwen, bagay sa yo, sa se, sa se vyann.

A bay m ui non. Nou achte bay nou pou nou fè manje. M di nou sa. Pa al di oh Gito ou kala ou pa pwòpte kala. I been working for all week man. Sa map travay pou tout semèn nan e sak fè m pa gen tan. E sak fè ou wè tab lan. Tab la plen bay ladan l. Sa bay travay mwen, bay sa yo. Epi sa se liv ui ou m nan. Sa se sa se umm. Sa long an bay sa yo epi big TV yes sir sel mwen menm sel mwen menm epi tab mwen si map manje si gon moun ki vin wèm map chita la cheri epi ou menm wap chita la manman mwen chita la em enjoy nan yon bèl ti kay men sè ou mwen menl epi m ka chita la sou kanapem met 2 pyem anlè. Mèt de pye m anlè yo ay sa yo. Yo se mèt de pye m anlè map gade match mwen you know. M renmen gade match anpil. Epi chanm mwen lòt bò a la. Tankou pou on sèl moun kay sa vrèman bèl. Pou on sèl moun. Tankou pou on sèl moun. On sèl moun yes. But on moun ki gen mennaj li. Gen mennaj ou ak va mennaj ou pase. Yon kay konsa li vrèman bèl pou ou epi sa se chanm nan, chanm nan gen TV ladann tou, salon an gen TV chanm nan gen TV, men chanm nan gwo, chanm pou yon sèl moun yes, pou 2 moun yes but pou 3 moun non ok so sa se klozèt mwen, m pa met anyen nan klozèt la paske m pa, li pwòp, kote m ye a li vrèman pwòp tankou wè lè m ap pati m vrèman. piki ok so m son m son m son stòt timoun m vrèman piki nan yon sans paske m renmen kote ki pwòp m renmen kote ki clean ok so se sak fè m mete parfum yo la bagay sa yo krèm mwen and then vitamin vitamin vrèman bon pou pran chak jou epi sa se closet mwen sa se closet mwen bagay sa yo m mete inifòm travay mwen la malèt mwen la m bon you know. Epi m mete telefòn mwen la, sa se yon ti biwo, yon ti bifè, m mete bay dlo m la lè m pral dò, lè m sot travay m pran dlo, m pran Gatorade. You see a lot, ou wè konbyen Gatorade mwen gen? Mwen bwè anpil Gatorade, ok. Epi ou wè la, enben epi timoun, lè w ap dòmi tou, ou ka fèmen pòt la, you see, ou pa bezwen, wè, ou fèmen pòt lan. Nou wè lòt douch lan timoun. Vini, vini, vini, vini. Mwen te montre w douch mwen. M di w sa, m gen tout bagay. Sa se bagay pou m lave. M pral lave talè la. M di nou sa. Jodi an mwen off. Jodi an mwen off. M pral lave tout sa ke mwen bezwen lave. Paske lòt semen son travay ankò pou tout semen nan. Mwen pa gen jou off travay li. Epi sa se douch mwen you know sa se douch mwen sèvyèt bagay sa yo epi sink lan la m gen anpil kabinèt se m vle monte. So wè valè kabinèt mwen gen si m vle mete bagay la m vle mete bagay anba m ka mete l wè tout kabinèt mwen gen. M pap ba nou manti sim jwenn yon ti kay konsa m tou rete knsisili m tou rete m tou bat lan m pa bay m tou rete move ou wè sim jwenn yon ti kay konsa ti moun me and you toi et moi cheri nou tou rete knsisili m tou rete m bat lan m travay m move tou knsisili move yes m move knsisili you know so. Pafwa vi an, ban m di nou yon bagay, m pral di nou yon bagay ki vrèman enpòtan la. Ou wè pafwa, epi m renmen, m renmen, m renmen, m renmen ankadreman sa a, epi m renmen ankadreman si ki nan tèt kabann mwen an tou, I love it. M pral di nou yon bagay, ou wè pafwa, pafwa depi vi an mande pou chanje l, chanje l.

Reset li. Reset li. Seye. Wè si m jwenn yon ti kay konsa. Konsa. Si m jwenn yon ti kay konsa. Ken si si li mov. M tap tou fè yon transfè m nan travay kote m ye a la. M ap travay m vin training moun yo. M tap tou fè yo voye m la. Paske depi m mande depi m mande transfè y ap voye m. You know. M tap tou fè transfè m nan. M chache kay mwen m rete bay sa yo. Yow I love it. M renmen ti kala a chege. M renmen ti kala vre. M renmen ti kala. Lè w leve. Yo, yo may. May ou like clear bro. Ok so nou pral fini fin fin clean kala an nap fin clean kala paske fòn clean la paske m pa renmen kote plen bagay sal bagay sa yo i don't like that.

Sak pou fatra bal nan fatra, sak pou kizin bal nan kizin, sak pou lòtbò bal lòtbò yes kay mwen lè lè kay mwen santi bon lèl clean m renmen kote pwòp si w pat konn sa cheri mwen fè w konn sa ok Gito Gito renmen kote ki clean m renmen kote ki pwòp pwòp pwòp.

Epi sa se kèlke zin nan je bay sa yo nou lèm pran pou yo m pran yo. Remote control la fò nou metel devan TV a paske li pral nape non map metel sou tab lan la paske sim chita pou ka gad TV bagay sa yo map gade match mwen mwen renmen gade match anpil on fi ou avèk gitò fwa se film jèn jèn chè paske mwen renmen gade spò anpil mwen renmen gad match mwen. E nou te pranl samdi avèk dimanch, madi, mèkredi cheri. Sa e pou mwen TV a. TV a pou mwen. TV a pou mwen paske m renmen gade spò. Si. Fè ti kal ak Frid. Paske sèl ou menm, sèl ou menm ki ladann. Pa panse se sèl ou menm ki rete nan kal an. Ou pa vle clean kal an oh ma gentan clean Neby kal la sal sou ou kal la bahay li pa prop bal chan yo fok ou pte kay ou cheri fok ou pte ta blan you know make sure everything is met tout bagay nan plas yo yep.